La a n ap gade sa se Miura Production an, nèg yo kraze mi an, kraze mi an, sa se Miura a nèg yo kraze l, kraze mi an, kraze mi an. Yo pase, sa di tout moun yo kite zòn nan, la a nou aktyèlman la a nou nan Team Solution an, nou chita bò mi an la, paske n pa ka fè gran efò. Nou pa fè, nou pa ka fè gran efò pou nou filme mal pase konnen nou menm nou pa jounalis. Nou pa jounalis. Men nap moutre ou tout prèv yo, fanatik. Sa e kelke grenn moun kap pase nan zòn nan. Pase zòn nan li menm li debalize nèt. Tout moun yo kite kay yo. Lòt moun yo kite kay yo e n ap gade, tout kay moun yo vid bò lari an, n ap gade vid. E la a, sa a se yon machin, epi yo kraze vit lan men yo pa brile l. Yo kraze vit lan, yo pa brile l. N ap gade, n ap swiv toujou. Sa a se yon machin nèg yo boule. Sa son machine ki boule, ki boule an san. Sa son machine ki boule an san. Baye malere, pi malere malerèz kap boule lan. Nap gade tou gen kelke grenn moun bò lari an tou ak sa. Ak ti depo moun yo k fèmen la ale kite yo. Paske. Ti depo moun yo ale kite yo pase bandi yo bandi sovaj aktyèlman la nou jis jis bò Sen Michel jis bò Sen Michel ap rive tou pre bò Montay dè Zolivye an pare nou gen nou gen posibilite pou nou fò viv majorite aktyèlman la nou anba anba moun inosan an Barman inosan an ap desann nan fò vif e sa se yon kay sa se yon kay nèg yo kase nèg yo kase sa se yon kay nèg yo kase yo kite pòt lan tou ouvè yo pran sa pou yo pran yo kite l tou ouvè la ankò n ap gade remake fanatik yo kay yo pa yon grenn moun Menm dèyè baryè yo ou pa jwenn yon moun ki kanpe. E sa nap moutre w la. A non ba moun inosan an. Ba moun inosan an fanatik yo. Nou la pou nou fè w viv tout sak posib yo. Wap gade. La non ba moun inosan an. Nap gade. Tout ka moun yo vid vid. E la se kelke ti moun ki lan zòn nan ki met kran. Yo met kran pou yo vin fon gade, men yo pa dòmi lan zòn nan. Se lajounen yo bay ti lèse pase a. Ebyen moun yo, yo menm yo met kran. Se gwo ti bagay pou yo pran, yo pran l apre sa y ale. Se konsa bagay la ye li menm. Antan kou Dobasyan. Konsa bagay la ye antan kou Dobasyan. N ap gade legliz lan. A gad legliz lan, e m tande yo te fè tantativ pou retire bagay nan legliz lan men nou pa konn si se vre. La a tou sa se koridò. Koridò, koridò, pa gon grenn moun ladan yo. E la a sa se lòt kay, nèg yo boule, sa se lòt kay. Lè w gad anndan an nèg yo boule nèt. Nèg yo boule kay sa nèt. Nap gade figi zòn nan izole, izole, izole. Zòn nan trè izole fanatik. Zòn nan trè izole li menm. Kèlke grenn moun ki kanp anba a, men talè kon sa yo pral lakay yo ap fon jan yo monte Fon Nasyonal. Paske se moun pèp Fon Nasyonal la ki Ki pwoteje yo. Ki ba yo anpil bwè tou. N ap gade anlè a tou kèlke grenn moun ki chita. Sa kèlke grenn moun ki chita anlè. Ye, n ap gade la, aktyèlman la nou anndan Belou, n ap gade ti kay ki boule. Ay kay moun yo k boule. Ay kay moun yo k boule la, aktyèlman la nou, nou anndan Belou. Ye, se travay ou a k ap fèt. Aktyèlman la nou anndan Belou, n ap gade ay kay malere, malerèz yo k boule. Pas nèg yo te pas yo yo met dife yo kraze brize ebyen nap pouse pou pi devan. Wi fanatik wi fanatik jan map diw lan la a son kay ki te la nap gade tout tòl yo sa tout tòl yo k boule a on kay ki te la a yo pase yo met dife epi yale la nou anndan nan koridò Belou an. Nan koridò Belon an apre nou remake nou fè anpil mache, nou pa menm koute avèk yon moun sou wout nou. N ap mache toujou, nou pa konn pou pi devan. N ap di w, fanatik, sa se ou ale. Wi n ap pousib. Men pou m byen di nou aktyèlman nou poko jwenn yon grenn moun menm sou wout nou. Se sèlman de detay n ap montre w ki te pase pandan peryòd sa. Map di sou chanèl Owa Production an pa bliye abòne, like pa bliye abòne, like pou jwenn plis bagay la a nap remake bon janm ka jwenn moun toujou la nou twouve nou nan lakou nou twouve nou nan lakou la pa gen grenn moun nou twouve nou nan lakou pa gen grenn moun fanatik nap montre tout sa ki te pase sa yo tout detay nap ba ou tout prèv la nou twouve nou Nan lakou la pa yon grenn moun. Abòne avèk chanèl la pou n pa rate tout dènye epizòd yo.